9 pati. Nan 59 pati ou ka konsidere apèn si genyen 5 ou 6 ki vrèman nan lopozisyon. Nou te vin la pou nou di kisa n pral fè pou n ap pran towa pa lè kòn pou efektivman nou ofri nasyon an on lòt gouvènans. Dezyèm bagay, se pa rapò a eleksyon an. Si mwen di ke m bezwen kreye yon klima dapezman pou m al nan eleksyon, pou m jwenn yon eleksyon kredib, onèt e demokratik. Malerezman, nou rive nan yon faz kote ke. Nou pa kapab bay siyati nou a akò la paske prezidan repiblik lan sèl konsesyon l ka fè chak pouvwa pa ka gen otorite pou yo chanje plis ke yon grenn moun anndan CEP a yonn dezyèmman yo chanje non CP CEP a an CEP pwen. Donk fizyon pa ka anbake l nan dinamik sa paske nou konnen sa wi nou kite tab la nou pa siyen akò ke yo pral jwenn antre lè pati politik. Negosyatè prensipal dyalòg la, Cadia Chibi Langlois, te bay opinyon l sou retrè 3 pati politik sa yo. Nou menm Mediatis la nou deplore nan fen jounen sa a ke genyen kèk pati politik ki retire kò yo nan pwosesis la. Pati politik sa yo se Kontra Pèp la, Fanmi Lavalas. E Fanmi Lavalas te retire kò li depi nan maten an. Fò nou fè konnen tou ke sinyati pou. Akò ki va sòti nan dyalòg sa a son sinyal ke sa ki pa patisipe ladan yo a ap rive fè. Pati ki sòti ladan yo, se sur ke yo kapab pa siyen, men gen lòt pati tankou Respè ki aksepte siyen men avèk rezèv ke li fè sou kèk pwen ke li yon ti jan pa twò tonbe dakò avèk. Konsèy Elektoral Pwovizwa a ap ranplase aktyèl Kolèj Tranzisyon Konsèy Elektoral Pèmanan, CTCEP, a. Dapre antant lan, enstitisyon ki gen reprezantan yo nan Konsèy Elektoral la kapab ranplase yon sèl reprezantan pami twa reprezantan yo genyen andedan enstitisyon an. Prezidan Michel Martelly, ki aksepte prèske tout antant pati politik yo te deja jwenn nan premye faz dyalòg la, di rezilta rankont lan nan enterè pèp la. Sa kap fèt la la li pap fèt ni pou pati politik, ni pou palman, ni pou ekzekitif lap fèt pou ke Ayiti ka benefisye de enstitisyon, de fòmil, de bòn gouvènans, de bagay ki ka pèmèt ke peyi a mache sou bon ray e ale nou a de fason dirab nan la vwa di devlopman. Mèsi anpil. Lòt pwoblèm nan se absans total nan negosyasyon yo Mouvman Opozisyon Demokratik la, Mopod, ki kontinye ap reklame depa Prezidan Michel Martelly avèk eleksyon jeneral. Pèsonn poko konnen efè siyati akò sa a pral genyen sou sèn politik la nan jou avèk mwa k ap vini la yo. Èske pati politik sa yo ap patisipe nan eleksyon ki ta dwe dewoule pandan ane 2014 la san yo pa prezan oubyen siyen akò a? Se youn nan gwo kesyon anpil obsèvatè ap poze. N ap suiv, Jean Robert Philippe, Washington.
Mèsi bokou Jean Robert Philippe, Mouvman Patriyotik Opozisyon Demokratik la, Mopod, ki pat patisipe nan dyalòg entè-ayisyen an, montre l prudan nan reyaksyon li yo, nèspa Jean Pierre Loi? Wi, li montre l, gwo gwoupman pati politik sa yo montre l trè prudan, men sepandan Jean André Victor, youn nan manm direktwa gwoupman pati politik sa yo, fè konnen gen anpil divizyon nan dyalòg la.
Ou gen plizyè ka de figi nan afè dyalòg sa a. Ou gen gwoup tankou MOPOD ki pa t patisipe nan dyalòg ditou. Ou gen gwoup ki patisipe ki kite dyalòg la avan l fini. Ou gen gwoup ki deside siyen Men se sou rezèv e ou gen lòt gwoup ki totalman enplike nan tout sa dyalòg la soti kòm rezilta. Donk lè ou devan yon sitiyasyon konsa, nou menm ki pa t patisipe nan dyalòg, ki toujou respekte dyalòg, ki toujou pou dyalòg, men nou toujou ajoute 1 nou pa nan dyalòg pou dyalòg, nou nan dyalòg k ap rezoud pwoblèm e patikilyèman pwoblèm popilasyon an e non pwoblèm kèlke politisyen, nou pou dyalòg kape bay repons a sitiyasyon tèt chaje nou ladan l la jounen jodi a kote ke povrete ap vale teren, anviwònman ap degrade, diyite peyi a nan labou, Donk lè ou gen yon sitiyasyon konsa nan men w, gen plas pou tout bagay, sa depan sou ki ang datak ou anvizaje analiz ou a. Donk nou menm nou pa vle rantre nan lojik pou n ap bat patrin nou pou nou kontan ke dyalòg pa akouche gran choz, nou pa vle rantre nan lojik sa a, paske nou pou dyalòg o pwendvi prensip, men kanmenm Mopod, li gen spesifisite pa li, li gen orijinalite pa l, kote l gen moun nan prizon e l mande kòm preyalab ke yo teni kont de sa avan tout dyalòg. Donk se de pozisyon relativman senp ke nou genyen, men yo pa tande nou. Ou menm, antan ke reprezantan enstitisyon sa a, Mopod, eske Mopod pare pou l ta nan yon eleksyon avèk nouvèl enstitisyon elektoral yo pral mete a? Wi, men nou poko nan sa la a. Ou dakò avèk mwen? Sa vle di la, il faut ke ou amande konstitisyon, il faut ke ou modifye CTCEP, il faut ke ou rezoud pwoblèm palman ekzekitif, il faut ke CEP ou pral met an plas la kounye a, l gen yon manda presi nan men li, e ou gen yon pakèt pwoblèm preyalab pou rezoud, ikonpri pwoblèm konstitisyonèl, Donk nou pa ka antisipe twòp. Lasajès rekòmande ke nou suiv evolisyon politik la, nou gade mizanplas k ap fèt paske menm jan MOPOD mande eleksyon prezidansyèl antisipe an 2014, nou tande yon tèz nan lari a tou ki mande eleksyon jeneral nèt an 2015. Donk tout bagay sa yo fè w reflechi. Donk ou rantre nan yon ensètitid la ki pa pèmèt ke ou pran chans Ou ap antisipe sou bagay ke w pa konnen. Deklarasyon Jean André Victor, manm direktwa Mouvman Patriyotik Opozisyon Demokratik la, MOPOD. Toujou ann Ayiti, toujou eksklouzif sou dyalòg entè-ayisyen an, bò kote pa l, senatè Francisco de la Cruz kwè gen nesesite pou yo fòme yon lòt tip gouvènman ann Ayiti. Men si 3 pati ki deside kite dyalòg la pa ladan l. Menm si, pito, 3 pati ki deside kite dyalòg la pa ladan l. Yon korespondan Jean Christophe Collègue depi Mirbalè. Senatè Francisco de la Cruz estime legliz katolik gen dwa pa ka kenbe nan chita pale yo si ekip an plas la ta vle fè traktasyon pou tout bagay ale nan pwofi l. Mesye de la Cruz plede pou ta gen yon gouvènman de salut public men sa pa ta dwe nesesite

Li ta rete pou chèf pouvwa an plas la ta kreye yon sistèm agrikòl efikas pou ede peyizan yo. Jean Christophe Collègue pou Lavwadlamerik Mirbalè. Gouvènman ayisyen an, atravè Depatman Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral, dispoze yon anvlòp 3 milyon dola meriken pou devlope yon pwojè Agwotouris sou Lil Avach. Sekretè Deta Pwodiksyon Vejetal nan Ministè Agrikilti a, Fritznel Dorcin ap prezante nou gran pwen devlopman agwotouris sa ki deja demare sou zil la.
Nou deja demare avèk premye pwojè, fò nou reyabilite mangròv yo pou nou amelyore poumon il la avèk on òganizasyon k rele Fondasyon Vèt. Premye faz la kòmanse Madam Bernard, nou pral pase kay kòk, otou de 9 milyon goud ap envesti sèlman nan reyablitasyon mang yo. Nou gon pwogram pou nou amelyore tout pye fwi ki nan il la komin akote. Sa fè apeprè 370 mil dola US ke nou pral mete nan amelyore. fwi ki sou bwa e fwi ki atè. Nou gon pwojè pou prè de 360 mil dola meken pou nou amelyore fason moun yo ap fè pèch. Fò n al enstale DCP pou nou fè zòn de konsantrasyon pwason. Fò nou enstale sant kote moun yo lè yo fin pran pwason an pou yo ka mete yo nan kondisyon. Katriyèm pwojè, depi kounye a Nou kòmanse make pwodui yo. Nou pral demare a otè de 210 mil dola us yon pwojè sou trasabilite avèk HR Solution. Nou pa ka fè agrikilti sou il la si pa gen dlo. Tout moun konnen yonn nan pi gwo kontrent ki sou il la se dlo. Pou nou kòmanse, nou mete, nou afekte pli de 150 mil dola ameriken pou nou fè sa k rele de lac collinaire. Nou gentan idantifye zòn yo. pou nou fouye pwi pou nou trete dlo senpleman pou agrikilti. Omwen nou pral konstwi 3 ti wout agrikòl sou il la. Na pral enstale yon gwo biwo ministè de lagrikilti sou il la. Nou gen yon pwojè de kit de recho amelyore, pou ane sa nou gentan mobilize 100 mil dola ameriken pou ke moun, machann manje, restoran ki sou il la, olye yo itilize chabon pou yal itilize lòt tip de recho. Nou t ap koute Fritznel Dorcin, Sekretè Deta Pwodiksyon Vejetal nan Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral ann Ayiti. Mesye Dorcin t ap bay detay sou yon nouvo pwogram ki pral kore sektè agrikòl la sou Île-à-Vache nan depatman Sid peyi a. Epi yon plan espesyal 5 milyon dola pou devlope vil Pòdepè, daprè Sekretè Jeneral Primati a ann Ayiti, Lucien Francoeur, ki se.

nan zòn sa. Nou fè yon konstriksyon wout de Miriam 1 e Miriam 2 jiska nan Grigri pou al reyabilite yo. Bèl plas nou yo e gen yonn nan plas yo tout moun dakò sou li ke nou pral fè de plas sa yon wonpwen pou kap fè sikilasyon vwati yo kòrèkteman nan plas Kapwa Lamò. Sou tout antre de lavil de Pòdepè nou pral genyen 350 lanpadè jiska 450 lanpadè ki pral enstale pou fè rantre vil la trè bèl e n ap refè rantre vil Pòdepè a tou ba ou yon lòt design pou ki pèmèt ou lè w ap rive la pou konnen se yon vil ou ke w ap antre. N ap travay ansanm avèk anbasad Meksik e nou prèske a 90 pousan jwenn yon mache pou Pòdepè. Nou genyen yon konplèks spòtif. A l'instar de tout lòt bèl stad kap konstwi nan peyi a, nan menm kòb sa nap mete 1 megawatt d'energie solaire pou ki pèmèt nou gen plis d'heures d'electricité nan port de paix. Se te Lucien Francoeur, sekretè jeneral Primati nan peyi Dayiti. Mesye Francoeur se an menm tan kowòdonatè plan espesyal pou devlopman pò de pè. Ebyen, medam, mesye, se la n ap mete fen nan Nouvèl Lemond sou Lavwadlamerik. Rete branche, nou pral pase nan spò touswit avèk Jean Pierre Leroy.
Fanatik spò yo, bonswa. Ebyen, eh jodi a, n ap kòmanse aktyalite spòtiv la. Nou prale an Espay, kote 2 pi gwo ekip yo, FC Barcelone ak Real Madrid, ap domine aktyalite foutbòl mondyal la. Pral gen 2 klasiko, jan n konnen l deja, n ap raple nou dat la. Pral gen koup di wa, final koup di wa k ap jwe le 19 avril. Answit, pral genyen. le 23 mars nan pou kon fas a fas Messi Ronaldo nan kad Liga fòm di oditè ou 2 mesye sa yo 2 jwè sa yo yon renmen tweet lòt yon vwe renmen vwe tweet bat bay lòt pou bay yon ap bay lòt defi donk yon di bon mwen pral kalo men pasyan mwen ki kantite gòl mwen pral bay etc donk se anbyan sa mesye ou mete sou twitter Donk anpil moun kap swiv yo ap swiv ap konnen kòman yo chofe ap kòman yap prepare yo match sa answit bòn nouvèl pou peyi kolonbi pou monako tou pwiske kolonbyen ramadel falkawou atakan patante sa ki te blese nan jenou ebyen misye rekòmanse reyabilitasyon fizik li apre operasyon lan reyisi e gen anpil espwa sou ramadel falkawou pou peyi kolonbi nou konnen ki kalifye pou koup di mond lan epi Nouvèl toujou sou koup du mond lan, ebyen fifa li pibliye jodi a klasman mansyèl la, donk pa gen chanjman nan trio de tèt la kote espay toujou nimewo 1 mondyal mezanmi il fo l fè, sa fè plizyè zane ke lespay ap domine foutbòl mondyal la, epi an dezyèm pozisyon nou jwenn ajantin, pòtugal ki kalifye pou mondyal la li monte an katriyèm posisyon devan la kolonbi ki pèdi yon plas, nou gen swis, urigwe, itali, brezil ki uityèm, la oland. Ebyen yo fòme tablo 10 premye yo. Òganizatè mondyal yo, Brezil an nevyèm pozisyon, nou te di uityèm men nevyèm, Etazini trèzyèm, Ayiti pa fè yon pa piske l toujou rete an swasanndiznevyèm pozisyon dèyè Salvadò avèk Trinidad e devan Jamayik ak Kiba, Repiblik Dominikèn bò kote pa l li 111 e fò n di ke Gwo evenman basket ki pral dewoule Ozetazini a pati de aswè a mezanmi se NBA a basketball ameriken an son weekend de rèv nou ka di. A fèt atansyon paske gen tanpèt nèj bò isit èske match la ap kab reyalize vre? Wi piske se an indoor se anndan sal lap jwe nan Nouvèl Orleyan sitou nan Nouvèl Orleyan ke festivite yo pral fèt aswè a ap genyen konkou.